Se ak yon djakout lajwa jodi a m vin pase pran nou pou nou kapab al fè yon ti rankont avèk Floriayiti. Mwen espere nou tout anfòm, malgre koze kowonaviris sa a pa janm vle pase, men tankou pwovèb kreyòl la di, pito nou lèd nou la. M gen anpil koze pou m pale ak nou jodi.

Mèt kafou 1, kafou 2. Kafou 4, kafou simityè. Gwo bouwo dyobolobo sou, nèganm, nègès lakay, rale ti chèz ba nou, koze pral tonbe.
Juste une pause, tout de suite après, rencontre avec Fauve. Ou tande pale de Flori? Ebyen, Rankont avèk Flori se emisyon pa w la. Nan lakou Miami, Rankont avèk Flori se emisyon pa m nan e se emisyon pa w la.

Depi nan disetyèm syèk, kolon blan te mache pran nèg Lafrik, epapiye yo nan plizyè peyi pou fè yo tounen esklav. Nan tan sa a, manman pèdi pitit, mari pèdi madanm paske yo te lage yo kote yo jwenn. Yo te konn lage yo nan peyi tankou Kiba, Brezil, Lakay nou tou Ayiti, nan peyi blan meriken, pou m di sa yo sèlman. Esklav sa yo te konn gen tradisyon, yo te gen kilti. Malgre kolon blan te konn ap bat yo tout tan, touye yo, pou yo pa chèche rasin yo, men yo menm, Yo te toujou ap fè l an kachèt. Paske gen yon bagay ki te nan lespri yo, se jwenn libète. E pou yo, sèl sa k te ka ba yo libète nan sa yo te ye a, se te rasin yo. Anpil fwa, yo vle foure tèt nou nan sak. pou yo fè n bliye rasin nou. Malgre gen anpil Ayisyen nan nenpòt ki relijyon l soti a, se toujou ap klewonnen, Nou se Ayisyen, nou fyè, epi nou se premye pèp nwa libere. Men, san nou toujou bliye, nou toujou ap pran pòz Wont nou pou nou di kote libète sa a soti, se sakrifis vodou, se sakrifis sosyete sekrè ki te nan vodou, ki te lage san atè, ki te goumen pou jodi a pou m ka la a, pou w ka la a, malgre y ap eseye fè nou tounen esklav mantal, men omwen chèn ki nan bra nou an pa la. Pou m rafrechi memwa nou, m vin avèk envite ki pral pale nou de sa ki sosyete sekrè nan vodou ak sosyete bizango chanpre. N ap pran yon ti poz, n ap tounen talè.

Bonswa tout moun mwen se chania se konsa m santim byen lèm pral tande emisyon rankont avèk fleury.
Emisyon rankont avèk fleury se yon di lòt li ye epi rale ti chèz ba ou. Rankont avèk fleury une émission spéciale, une autre manière de concevoir la vie.

Nou retounen apre poz nou e kounya nou pral prezante w envite nou nou gen aswè a ki pral pale nou de sosyete sekrè nan vodou. N ap salye Jameson, Jameson nou kontan resevwa w nan show a jodi a. Eske w kapab prezante w, di kiyès ou ye, sa w fè, kote w ap viv, tou sa. Jameson pale pou pèp la, pèp la ap tande w.
Bonswa Flory, non pa m se Jameson, mwen se nèg Kafou, mwen leve Lazil, e m santi m trè vrèman kontan pou m nan show a jodi a pou m pale de relijyon m e pou m pale de kilti m, m santi m trè fyè tout kote m rive e tout kote m ye pou m toujou di ke mwen se yon vodouyizan, pase ke depi a laj de 12 an Mwen se yon oungan, e sa m ap sèvi a ban m opòtinite pou m reskonsab tèt mwen, lekòl e kay tou sa, bikòz an 2004, manman m te yon vodouyizan, manman m te vin konvèti, epi apre lanmò grann mwen, manman papa m, pandan m t ale nan antèman manman papa m, manman papa m se te yon gwo medsen fèy, li te nan Mamlad, pandan m ale nan antèman papa m, epi mwen te gen yon gwo fòs lwa kriminèl. ki te reklame m depi lè sa a, epi m te santi ke mwen sipoze pran responsablite m antanke yon oungan.
Ou di nou, daprè sa m sot tande w ap di ke ou nan vodou depi a laj de 12 ans. Pale nou anpe de eksperyans ou, de sa vodou fè pou ou, kote ou soti, kote ou ye kounye a, eksplike nou, ban nou anpe de eksperyans ou.
Wi Flori pou byen di w, reskonsablite pou yon ougan avèk 12 an, li pa t osi fasil e li te vrèman difisil e mwen pase anpil move esperyans, nan vodou, men sa ki fè m toujou santi m trè fyè pou m di tout kote m rive ke m se Oungan. Mwen pase anpil esperyans e lwa fè anpil pou mwen, anpil, anpil, anpil. Depi a 12 an mwen Oungan ke mwen sou reskonsablite tèt mwen. Mwen travay pou moun, mwen trete anpil timoun, anpil granmoun e kenenpòt sa yo genyen, kenenpòt maladi yo genyen. Pou esperyans mwen nan Ougan, de 12 an a 26 an aktyèlman la, mwen poko janm gen yon moun ke swa ki malad ki vin kote m ki pa jwenn tretman oubyen ki bezwen yon sèvis li pa jwenn. Mwen panse ke se pa rapò avèk sa m konn fè, mwen fè pou moun epi zèv mwen ede m pou l mete m kote m ye a. Ok,
tout sa w sot eksplike nou an, Kounye an di mwen antanke oungan, ki sa, dapre ou menm, dapre sa w konnen, ki yon sosyete sekrèt?
Wi Florihaiti, pawòl sa w mande m nan la, li mande yon kout tafya. Anm, jan w ap di a la, wi, anndan Vodou a gen sa ki rele sosyete sekrè a ladan l. E. Pou pran yon egzanp trè klè ansanm avèk ou de sosyete sekrè, mwen panse ke sosyete sekrè lè w pale de sosyete sekrè gen anpil moun ki toujou anvizaje de mal nan sosyete sekrè. Ki pa vrèman di tou ke yo pa fè mal san ke yo pa gen yon misyon ke y ap akonpli. Moun ki sèvi sosyete sekrè se menm jan avèk yon seri de moun ki leve, ki jwenn, Dantidantan lakou lakay yo ke paran yo te sèvi nenpòt sa yo te sèvi a, yo toujou ap kontinye pa tradiksyon an. Se menm jan an tou, egzanp lan trè klè, m kwè anpil Ayisyen toujou fyè nenpòt kote yo rive pou yo pale de endepandans peyi yo, pou yo toujou di ke yo se premye pèp nwa ki pran endepandans. Men pandansetan, yo pa janm Panse kòman yo te fè pran endepandans lan. Endepandans peyi a l te pran avèk yon pakèt de gwo espri, tankou de espri san, e tankou lisifè, yon pakèt de gwo espri. Epi, jistapre yo fin fè Bwa Kayiman, nenpòt sa l te ye a, jis apre yo fin fè l, pa janm gen yon Ayisyen apre Boukman ki pou kanpe, ki pou fè yon remèsiman avèk espri sa yo. Se sa ki fè, tout espri sa yo vin ap viv ansanm avèk tout Ayisyen nan peyi a, pase yo pa voye yo tounen an Afrik oubyen o Kongo, nenpòt kote yo te soti a. Yo toujou ap viv nan peyi a. Se sa ki fè, anpil de fwa, Ayisyen, li izi pou yo vèse san, fè de seri de sakrifis, bikòz yo gen yon pakèt seri de espri ki ap viv ansanm avè yo. E menm espri sa yo y ap viv ansanm avè yo a, gen moun, gen de oungan e de manbo ki reklame espri sa yo, ki sèvi yo nan rit ke yo ta vle a. E se menm jan tou, Tout vodouyizan toujou gen yon fòs lakay yo, yo toujou gen yon gad, toujou gen yon pwen de espri sa yo k ap viv nan peyi a ke ki pa dyab vrèman, ke se pou nou yo ye, se yo menm ki te ede nou pou nou kapab lib antanke de pèp nwa. Men, vi ke nou pa nou pa fè tradiksyon an jan n ta sipoze fè l, epi Se sa ki koz yon seri de bagay toujou ap rive e pou byen di w tou, egzanp lan trè klè, gen moun toujou ki toujou ap pale de sosyete san pwèl, ki toujou ap di san pwèl manje moun oubyen tou sa, ki pa vrèman ditou. Chanpwèl manje moun, sa pral depan. E chanpwèl tou, M plis kwè li manje w sou tò ou rezon. Si w konnen w antò oubyen w gen rezon, si w gen tò, konnen w ap pase, si w gen rezon w ap rete. E de menm tou, si yon chanprèl kwaze avè w nan lari, li pa pral jis manje w nan lari a konsa paske w ap mache nan lari, paske lari a pou tout moun. Ou gen bò pa w, chanprèl la gen bò pa l. Men, se si ke, pandan sanpwèl la nan lari a ou pral eseye kirye, ou pral entwodui yo de sa y ap fè a, la a, ou kapab pran sa yo rele kout lè a, yo kapab, yo kapab stop ou, paske gen seri de moun ki konn nan sosyete sekrè a, sa k fè yo rele l sosyete sekrè, gen yon seri de moun ki konn nan sosyete sekrè a tou, ki pa vle yon seri de moun wè yo, ou konnen ke yo ladan l, se sa ki konn fè lè yon moun ka kwaze avèk yon sanpwèl yon seri de bagay rive w, men sanpwèl la pa tankou s on bagay ki pran lari pou jis al manje moun konsa, ki pa vrè ditou.
Pawòl ap mennen pawòl. Ann kontinye Jameson, di mwen, èske se tout ougan Ki nan sosyete sekrèt paske ou sot eksplike nou yon pakèt bagay la. Eske se tout oungan, manbo oubyen sèvitè vodou ki ki fè pati de yon sosyete sekrè?
Pou byen di w, li pa fòseman, m pa kapab di se tout oungan oubyen tout manbo oubyen tout sèvitè ki nan sosyete sekrè. Sa mwen pa ka di l. Men, mwen panse ke depi ke ou se yon oungan, oubyen yon manbo, ou gen dwa pa yon manm de sosyete sekrè, tankou sa yo rele bizango, sanpwèl, makaya, ou gen dwa pa yon manm de li menm, men m konnen ke ou si, yon vrè oungan oubyen yon vrè manbo, sipoze genyen yon kontak avèk moun sa yo e avèk sosyete sekrè a tou, e Tout oungan manbo toujou genyen rit cho a lakay yo tou. Sa pral depan, gen moun nan ki gen dwa itilize li, mezi pou pwoteksyon fanmi l, pitit li avèk sèvitè kay li. Men, li yo plis rele sa yo Makaya, moun sa li menm, li pa nan Sanprèl. Men pandansetan, si li gen yon moun ki vin lakay li ke yo vann nan Sanprèl oubyen ki gen yon pwoblèm avèk Sanprèl, li gen yon aksè Ke li kapab reyini ansanm avèk sosyete san pwèl sa a ke monn nan li ladan l nan. Men li pa on fòseman ke tout oungan, manbo, nan sosyete sekrè. Pou ou, yon manbo, yon oungan, menm si tout fwa l pa ta fè pati yon bann zobop chanprèl, men Li sipoze an kominikasyon avèk moun ki fè pati manm sa a paske fòk li menm tou si yon radiyès pase tankou jan yo konn di l la, yo ta vin manjon moun lakay li pou l konn ki jan pou l antre, pou l pran moun sa a, pou moun sa a pa gen tan ale, pou yo pa fè l tounen zonbi jan yo konn di l la. Men, Ou menm ou dim konsa ke ou nan ou nan ou oungan depi 12 zan kounye ou gen 26 zan apeprè sa vle di ou gen apeprè 14 zan ou ankre nan bagay la eske ou menm ou fè pati de yon bann zobop chanprèl
Ok Flory, pou byen di w, li pa fòseman, m pa kapab di se tout oungan oubyen tout manbo oubyen tout sèvitè ki nan sosyete sekrè. Sa, mwen pa ka di l. Men, mwen panse ke depi ke ou se yon oungan, oubyen yon manbo, ou gen dwa pa yon manm de sosyete sekrè, tankou sa yo rele bizango, sanpwèl, makaya, ou gen dwa pa yon manm de li menm, men m konnen ke ou si, yon vrè oungan oubyen yon vrè manbo, sipoze genyen yon kontak avèk moun sa yo e avèk sosyete sekrè a tou, e. Tout oungan manbo toujou gen rit cho a lakay yo tou.
Gon bagay m tap renmen konnen m panse tout pèp la kap swiv e cho rankontre avèk Flory a se m pa ka di son rumeur konsa tou m pa ka konfime l sa vle di m rele l yon rumeur. Yo di ke nan mitan nannuit, dezè, twazè di maten, minui, dèfwa ou konn rankontre avèk gwoup chyen, gwoup bèf, dèfwa se cheval, dèfwa se kabrit, men ki konn pa kabrit vre, se bann chanprèl ki konn nan lari. Èske ou menm ou kapab konfime m sa? ke moun ki nan chanprèl yo konn tounen bèt.
Bon, Flory pou byen di w, rit Makaya, Zanprèl, Bizango, Blengbendeng, se yon rit ke mwen vrèman renmen anpil. E se yon rit tou ki gen anpil ladan l pou aprann e pou konnen. E se yon rit tou lè ou ladan l li fè w konn kiyès ou ye e l fè w konnen kisa ou ka fè li k fè w santi power w tankou jan m te kapab di sa m pa konn kòman pou w ta di sa nan kreyòl li fè w santi fòs ou enèji w tou sa men pwoblèm ki genyen mwen se yon moun bò manman m sèvi fran rasin men fanmi bò papa m nan depatman de latibonit fanmi bò papa m pi fò moun sa yo se makaya yo sèvi, sanpwèl tou sa. Sa vle di mwen son moun ki chache adapte m avèk tou lè 2. Adapte m avèk tou lè 2, se ta tout rèv mwen pou m ta yon anperè chanpwèl, pou m ta gen pwòp sosyete chanpwèl pa m, but men pwoblèm ki genyen, avèk 2 premye fòs mwen gen ki te reklame mwen ke se Ogo Jamson, li toujou pa vle pou m ta inisye nan chanpwèl pou m ta vin yon anperè. Men, avèk tou sa, mwen toujou, mwen gen, tankou m ta kapab di sa, mwen se yon inisye sanpwèl mwen pa yon anperè. Mwen inisye, tankou gen de seri de bagay ki ap fèt, mwen ka asiste, E mwen menm tou, mwen kapab fè yon seri de bagay, men mwen pa yon anperè. Hum!
Jan m tande bagay yo la, si w moun pa konn sa w ye, pa pran lari nan li. Men, gon bagay m t ap bezwen konnen. Ou di w s on inisye nan chanprèl. Sa vle di, lè yo pran lari, ou pran lari tou? Lè w soti avèk yo, Èske ou soti avèk yo an moun piske yo konnen w la oubyen ou menm tou ou konn tounen bèt?
Yè Flory, kounye w kòmanse ap pale pawòl ki prèske twòp pou laj mwen. Bon, Paola mande yon kout tafya pou n mande desen Lenmò yo èske n ka pale de tout bagay, men w konnen avan tou lè w s on sèvitè fò w bay respè a avèk tout sa w pa wè yo. Nou ba yo twa kou epi nou pran pa nou an. Bon, Flori tankou jan w di a, ou mande mwen èske vi ke mwen di w mwen se yon inisye de. Sosite Sekrè e de Makaya, ou mande mesye tankou mwen konn asiste delegasyon, ou di mwens eske mwen konn dedouble, tounen chanprelyay, jan w di a. Wi ke mwen se yon inisye, men tankou jan w wè m te di w la, mwen se yon inisye men mwen pa antremele nan tout bagay ki pase de Sosite Sekrè. Men m panse ke sa poko rive m pou m dedouble men m panse ke dapre jan m santi fòs mwen e dapre sa m konnen ki mache avè m, ki avè mwen, m konnen si m ta nan yon entèval ke se dedouble sèlman pou m ta dedouble ki pou sove lavi m, m konnen edmi twa ka, m ka dedouble, m ka tounen kisa m vle. Banm pran lot kot tafya anko. Ou sot di anpil pawol la. Apre tout sa ou sot di la a yo. Ou konnen kijan sosyete a gade moun ki ap pale jan de pawol sa yo. Eske sa pap deranje w paske cho a gen anpil moun kap gade l nan mond lan e anplis ou konnen ou sot pale koze. mete anpil sekrè de sosyete sekrè a deyò? Eske sa pap deranje w si yon lòt ougan vin fè w eksplikasyon, di w pat gen dwa al pale nan cho pou pale tout koze sa yo? Oubyen si yon moun wè w nan lari li lonje dwèt sou w li di, a, sa se ougan ki te nan cho Flori a epi men vye pawòl li tap pale wi. Kijan w pral santi w aprè ke w fin patisipe nan cho a?
Bon Flory, pou byen di w, mwen panse ke m ap viv nan yon mond e m p ap viv pou mond lan. M ap viv pou sa ke m ap sèvi a. M ap viv pou fòs mwen, manman m avèk papa m, ke ou wè k dèyè m nan la, Sen Jak avèk Sent Ann, se sèl 2 mesye dam sa yo m kapab di m pè nan lavi m. Apre sa m pa gen moun mwen pè ankò.
Mezanmi koze yo anpil. Menm si Pou ta jwenn, pou ta sove tèt ou nan yon kafou madichon tankou jan yo konn di a, w ap gen pou w tounen sa pou w tounen an pou w sove tèt ou epi pou w degaje w. Nou kontan ou te patisipe nan chou a avèk nou e ou ban nou anpil anpil detay pou n ta ka konprann pi byen ki sa ki yon sosyete chanprèl. Men, avan w ale, si w ta gen yon dènye mo Pou tap di pèp la kisa l tap di. Bon Flory mwen menm kisa m te kapab di avèk tout moun. M kapab di tout moun tout ayisyen yon gwo kout ayibobo epi pa janm eseye jete kilti nou pou okenn lòt kilti e mwen menm sa toujou pa fè m plèzi lè ke yon ayisyen parèy mwen a vin preche m de yon lòt kilti pandansetan lakay mwen m konnen ke mwen se ayisyen nan venn mwen, nan san m, nan tout kò m ke mwen fèt avèk pwòp kilti pa m e mwen gen pwòp relijyon pa m mwen toujou santi mwen fyè ke mwen se yon vodouyizan e m vle pou tout vodouyizan ki anba tab, ki an kachèt yo Mwen vle pou nou toujou Santi nou alèz pase nou se yon vodouyizan pa santi nou wont e nou de ni nou jennen deske nou son vodouyizan pase ke nap sèvi yon espri ki genyen anpil pouvwa nap sèvi de espri ki konn fè anpil e anpil de seri de bagay se youn nan bagay mwen toujou di mwen toujou di avèk tout vodouyizan jan vodouyizan gen lafwa. Si anpil moun ki di ke yap sèvi, ki di ke yo nenpòt relijyon, si ke yo te gen lafwa ke nou menm vodouyizan nou genyen, mwen panse ke, mwen panse ke peyi nou an tap rive vè lavan. Orevwa, a la pwochèn e yon gwo ta, yon gwo kout ayibobo avèk nou tout ankò. Bon, kòm m te kòmanse m tap bwè ansanm avè nou, map fin bwè ansanm avè nou, epi nap wè nan pwochèn emisyon. Tchaw!
N ap di w yon gwo bout tonton mèsi e nou mete chapo nou byen ba devan w paske ou patisipe nan emisyon avèk nou. Sosyete a te bezwen konnen anpil, anpil, anpil bagay de sa ki chanprèl e ou bay on pakèt, pakèt gwo bout eksplikasyon la. Se konsa nou mete on bout nan entèvyou nou avèk Ougan Jameson, ankò yon fwa mèsi paske w te patisipe avèk nou. Nou rive nan moman pou n pran dènye poz nou, pa ale, n ap tounen talè.
Juste une pause, tout de suite après, Rencontre avec Faury.

Sous oken pretèks.
C'était la pause dans Rencontre avec Florie.
Jodi a, sa ka rive jiskaprezan nou pa konprann sa k yon sosyete sekrè e nou pa konprann sa yo te fè pou nou nan tan lesklavaj. Men yon sèl bagay m ap di nou, Chak Ayisyen ke w vle l ou pa vle l, ou gen yon bitasyon, ou gen yon lakou e gen yon pwoblèm w ap genyen, ou gen dwa pa vle fè l. Men, se nan lakou w a, nan bitasyon w, gran grann ou, gran papa w, pou al jete yon dlo pou rezoud pwoblèm nan. E menm jan tou, pa gen yon Ayisyen Gon kout tanbou wap tande ou ka la wonte fòw pa vle danse. Men wap santi kout tanbou sa mache nan sanw. E poun fini pa bliye ke nou se yon pèp. Yon pèp gen listwa. Listwa ki pou rete nan memwa nou pou nou pa janm bliye kote n soti. Avan nou fini, mwen vle di mèsi a tout fan mwen yo avèk tout zanmi, fanmi ki ekri m sou kont e mail Rencontre avec Florie a e sou tout rezo sosyo yo pou bèl ti mesaj nou vrèman mwen vrèman kontan anpil e mwen renmen nou plis toujou e map kontinye travay pou nou. Toujou kontinye ekri nou sou YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ki se Flori Haiti e pa bliye mail nou ke wap gade anba ekran an ki se rankont avek Flori a commercial gmail punto com. Se te show pa w la rankont avek Flori avek prezantatris ou Flori Haiti Ricky Haiti a la camera. Bizou bizou on se revwa dimanch pwochen. Mwen se Flori Haiti. Se ak yon bokit non koupe l.
2 1. Talè vizaj mwen ki te gen grès la nan foto a. Mwen se Flori Haiti. Se ak yon bokit ayy frenk efase sa. Se ak yon djakout la jou m ezite. Mwen vin pase pran nou pou n al fon ti rankont avèk mwen nan ooh. Pou n al fon ti rankont avèk ooh ah.